Ke ti madmwazèl ki te nan tèt FNE a l te bon moun. Bon moun pa t ap antre la. Nou pa wè kisa jèn Bendjy Thilias ap fè? Dènè ki pa t menm ka manje wi jodi a nèg la pran nèg la gen kòb pou l lwe elikoptè pou l al plezans desann fè makak fè rizib. Men pa bliye m di n sa deja. M tande gen de nèg k ap pale ofè k gon Nepal an Ayiti, men m santi nou trè mal plase pou nou di sa. Paske Ayiti te dwe fè Nepal pa l la deja il y a 3 katran wi. Èske w konnen o Nepal salè minimòm nan se 135 dola ameriken l ye wi. 135 dola ameriken! Lajan ke yon pwofesè lekòl a Ayiti pa touche. Donk nenpòt moun k ap travay lakay moun o Nepal, Se 18 mil, prèske 19 mil goud li touche. Yon pwofesè ki anndan Leta, yon pwofesè Leta, se mwens ke 18 mil goud yo peye l yon chè. Ale wè nan lekòl prive yo, ki pa menm rive nan 15 mil goud. A di wè, Ayiti te dwe fè Nepal pa l la lontan. Men kòm nou sou bann sanwont, Kòm nou son pèp kap tolere vòlè anndan leta nou kwaze men nou nou pa di leta anyen men m tande de nèg kap pale de Nepal ayisyen ou wè ayisyen pare pou fè Nepal bon gade yon bann ti blofè nan lari a m tande premye oktòb peyi a pral fèmen le Nepal ayisyen va kòmanse le premye oktòb men Nepalè pat anonse ke yo ta pral fè sa yo te fè lakay yo a non yon nekrete yo fèl ou pa wè atè lan sa pat gen okenn leta ki te sòti. Kounye a lè 2 swadizan lidè anonse revolisyon premye oktòb ebyen ou bay gouvènman an libre espas, libre champ pou l gentan souye, pou l gentan achte 2 nèg, pou l gentan lage kòb atè a. Men jodi a li enpòtan pou n di nan sa ki gen nan peyi a la, Ayiti poko pare pou ankenn Nepal. Nan Gonayiv, jodi a jounen an te trè difisil nan Gonayiv, Nèg ak zam ki te gen nan tèt yo ankò yn fwa, une fois de plus, une fois de trop, Jerry Bien-Aimé ainsi connu, avèk zam, gwo zam fannfra nan men yo, yo te ankò ap manifèste sou makadam Site d'Lendepandans lan jodi a pou reklame jistis pou Ti Will, ansyen aktè evènman Mouvman leve kanpe 2004 yo resamman ki te tonbe anba bal lapolis nasyonal, ebyen Ti Wil tout moun te konnen paske l te patisipe a des actions violentes dans le passé, ebyen jodi a anpil nèg nan Raboto ak gwo zam, gwo manch long nan men yo, yo te nan lari ap mande jistis ankò ap mande ankò jistis pou tiwil ebyen nan sa toujou ki gen rapò avèk nouvèl yo wanament tou sitiyasyon te ankò trè difisil men genyen nouvote genyen nouvote wi nan asasina mèt albè. nou konnen ki tonbe semèn pase a, eben Mèt Albè Jozèf nou konnen kte asasinen, Mèt Albè Jozèf nou konnen ki te asasinen devan lakay li nan Wanament, eben lapolis nasyonal peyi Dayiti nan Wanament yo pwosede a de nouvèl zarestasyon. Eben, komin Wanament, yon komin fwontalyè, li ankò sou le chòk aprè asasina sible 2 avoka, Mèt avoka Albert Joseph, nou sonje ki te tonbe anba bal, ki te tonbe anba bal e moun yo pa rive idantifye 24 septanm pase a nan ri Espanyòl. Eben, popilasyon an reklame jistis e yon pwoteksyon ranfòse pou aktè jidisyè yo. Nan kad zafè sa, lapolis arete jodi a Louga alyas Kadav Gate ak yon fanm ki sirnome Madan Debès. Ebyen Louga te idantifye gras a imaj de yon kamera bankè ki te ki t ava pwopriyetè de moto ki tap itilize pou transpòte otè mèt sa. Aktyèlman 2 sispè yo yo toujou an gadavi nan Fòlibète kote polis la ap pouswiv envèstigasyon l pou l kapab rekonstitye ansanm de rezo e konprann motivasyon egzat ki te kache dèyè lanmò Mèt Albè Jozèf. Presyon abitan yo pou ke jistis fèt li rete konstant, arestasyon sa yo fè swit a arestasyon Pastè Moïse ensi koni, Pastè Moïse e Nèg Diri KPK a, e divès lèzòt moun ki lye a zafè sa. Deja, ayè jodi pase a, jedi 25 septanb, nou sonje sa, Pastè Moïse ki se pwopriyetè de yon antrepriz lokal, e ansanm ak madanm ni, e ansanm ak madanm batonye de lòd Fòlibète a, yo te plase an gadavi. Ebyen mezi siksesiv sa yo montre volonte otorite jidisyè yo pou eliside zafè sa a e retabli lòd nan komin Wanament. Nan kontèks sa, popilasyon eksprime pwofond enkyetid yo pandan yo rete vijilan. Popilasyon an mande a yon ranfòsman sekirite e yon restorasyon konfyans nan sistèm jidisyè a pandan y ap espere ke arestasyon sa yo pral pèmèt anfen ke limyè ap fèt nan evènman trajik n ap fè sonje ki sekwe vil Wanament apre asasina Mèt Albert Joseph, avoka trè koni dan le milye. E de lavokati nan wanament ou nan nòdès ebyen la jistis ap kontinye fè chemenl ebyen an atandan pastè moyiz li toujou anba kòd pastè moyiz toujou nan men leta an atandan poun konnen lè swit jidisyè. Eben, malerezman, sa son move nouvèl nan sa ki gen rapò avèk tranzaksyon k ap fèt antre 2 mache yo, mache ayisyen e mache dominiken, ebyen genyen pandan n ap pale la yon rekò ki bat an tèm de kantite bagay ke ayisyen yo achte nan men dominiken yo. Ebyen li enpòtan pou n di, Ayisyen yo achte, tande byen, ekspòtasyon Repiblik Dominikèn yo vè Ayiti yo atenn 775 pwen 800 mil dola ameriken, 775 milyon 800 mil dola ameriken ant janvye pou rive mwa out. Selon done Direksyon Jeneral dè Dwàn, chif sa make yon wos siyifikativ 282 milyon 27 mil dola pa rapò a menm peryòd la an 2024. Nan pawòl sa, Dominiken yo, sèlman pou ane 2025 sa, e septanm sa k ap fini la pa ladann non, chif m ap ba w la se soti premye janvye pou rive out 2025 pase a, Ayisyen achte 775 milyon dola ameriken, 775 milyon 800 mil dola ameriken nan men Dominiken yo. Antouka si nou gen konprann na konprann, na chèche konnen ki kote erè a ye, pandansetan ministè agrikilti twouve l nan men Moïse Jean Charles, Pèsòn pa wè ankenn pwogram k ap fèt de la pa di ministè de lagrikilti, de resous natirèl nan peyi a, pandan tout moun ap anrichi, pandan nèg yo ap pase sosyete a nan tenten, mesye dam yon sitiyasyon ke nou menm n ap kontinye swiv. Tout dènyè enfòmasyon ke m genyen, gen Dimitki Vorb Misye di l prè pou l kolabore avèk otorite amerikèn yo. Dmitry Vorb di ke menm jan Boulos te di ke l te prè pou l kolabore an, e Boulos kolabore tout bon vre, ebyen Dmitry Vorb li menm kounya li di avèk otorite amerikèn yo li pare pou l kapab kolabore avèk yo. Paske si yo mete akizasyon destabilize peyi Dayiti sou do l, yo mete kesyon relasyon avèk gang ame anndan peyi an, ebyen misye klèman di ke li pa sèl eleman andedan sektè prive afè ayisyen an, e ti gwoup pa ke l ladann nan, ki te konn alimante nèg jèn gason anndan geto yo, li pa sèl nèg nan sektè prive an, ebyen ki kontribiye nan destabilize peyi an. E Dimitri Vorb, misye vrèman kòmanse bay lis, de nèg nan sektè prive an ki te kontribiye nan koze peyi lòk. Enhen! Misye vrèman dezi ap site de non la, l ap bay ajan ice, ajan federal Etazini yo, de non kote ke gen de lòt oligat Gen de lòt nèg anndan peyi an, de politisyen de wo nivo, de ansyen prezidan, de ansyen premye minis, de wo fonksyonè leta, e de menm tou dezi, de lòt nèg ki nan sektè prive menm jan avè l lan, ki te kontribiye nan peyi lòk. Paske, pa bliye dezi, Jovenel te pran de peyi lòk, E dezyèm perilòk lan, li te dire 3 mwa, e 3 mwa sa, se te anpil lajan nèg yo te mete atè an, pou yo te mobilize geto an, e se te anpil zam tou, ki te distribiye andedan katye yo, e pou te di nèg yo, rete dèyè barikad yo. Ebe Dimitri Vorbe te klèman di, di klèman di ke, ebe li pa sèl moun, ke bò kote.